Bonjou, bonswa, sa depan de lè nou pral gade videyo sa. Videyo jodi an, kote mwen pral montre nou kijan pou nou fè yon diri olè. Ok, so, mwen pral montre nou kijan pou nou fè yon diri olè jodi a. Paske fòk mwen moutre nou kijan ke pou nou fè diri wole paske nou konnen lè swa nou bezwen yon bagay pou yon desè pou nou lè nou pral dòmi si nou pa bwè sereyal nou sipoze fè yon bagay ki on tijan sikre pou nou kapab bwè lè swa sa ap ede nou tou epitou ap ba nou somèy lè nou fè. Lè ke nou pral dòmi lèswa, nou fè yon dine, o byen ke nou fè yon diri olè, o byen nou fon labouyi, labouyi bannann, nou fon lòt bagay, sa ap ede nou pou nou dòmi, paske nou konnen akoz de sik la, ki ladann nan, sa kapab ede nou pou nou dòmi, depi nou fin brè, yon labouyi lèswa, so sa ap otijan soule nou, moun ki gen pwoblèm dòmi yo, fòk nou fè. Fok nou fè labouri lè swa ok fok nou fè yon dine lè swa epi tou pou nou kapab itilize epi tou sa ap ede nou kapab domi ok so men tout sa map bezwen poum fè diri wole mwen an men diri a timoun eske nou wè diri an paske nou pa bezwen pakèt diri paske lè sa li menm Lè li fin bouyi, ou kapab itilize, ou kapab bezwen yon demi ti bwat lèt oubyen sa depan de valè ou bezwen fè ou ka mete yon ti bwat lèt diri paske li pral fè anpil ok so li pral fè anpil sa fè nou pa bezwen mete anpil anpil diri si nou mete anpil diri mezanmi timoun diri an li pap byen kwi paske diri wole a fòk diri an Byen byen byen byen kwit epi nou pa gen dwa mete nan dlo bouyi ok so nou pa gen dwa fè diri ou lè pou nou mete diri a pou nou mete dlo a bouyi se nan dlo pou nou mete diri an epi tou pou lale sou dife a men tout sa map bezwen men diri a epi men sik nan pase sa se sik wouj ok sa se sik wouj pase nou men mwen pa itilize sik blan Ok so fok mwen ap fe yon bagay ki difisil poul paret blan mwen obije itilize sik blan paske nou konnen sik blan li menm se li menm ki gwo pwazon ki kapab le nou pede bwel anpil epi nou bwe bagay la sikre sikre siwo twop sik blan li menm se li menm ki gwo pwazon pou moun ki ap fe sik yo avek stress ok so se stress ki bay moun sik. Ok se stress ki fè moun lè w stresse wap pede fè move san wap pede pale anpil anben se sa epi wap brè dlo sikre wap brè bagay ki sikre anpil avè sik wouj se sa ki vin ba nou sik jounen jodi a ok ti moun so men lèt lan map bezwen an sa se 2 lèt sa yo map bezwen pou mwen kapab. Fè diri wole mwen an. Map bezwen yon ti bè tou. Map bezwen yon ti bè pou mwen mete ladann. Sa a nou gentan konnen sa se kanèl la avèk e kanèl avèk ane twale. Ok, epi tou bal moutre nou. Nap bezwen yon ti esans tou piti. Bal moutre nou ki jan ke mwen menm mwen pral prepare diri an pou mwen mete nan dife. Ok, so mwen pral vide diri mwen an nan chodyè ya. Ok, so mwen vide diri a nan chodyè a ti moun. So nap gade diri a. Nap gade diri a ti moun. Li pa an pil diri men li pral preske plen ti chodyè ya. Ok, an nou ale m pral vide dlo. Mwen pral vide dlo pou mwen lave diri a. Map vide dlo pou mwen lave diri a. Paske nou wè, nou pral wè tout bagay jodi an. Pandan m ap lave diri an, n ap wè. Se pa diri an lave a pa. Ok, diri an pa sipoze lave a pa. Ok. Epi diri sa li menm tou, fòk li byen lave. Lè n ap fè diri wole, fòk li byen lave. Ok. Jan apre labouyi a pou labouyi sa kapab sòti byen lejè. Sa se dezyèm dlo mwen bay diri an. Mwen pral ba nou lòt dlo ankò ki pa twò anpil dlo. Timoun, paske dlo sa mwen menm mwen pap mete menm ladan l ditou, ditou. Ok. So kounye a mwen pral mete dlo ladan l pou mwen mete sou non, pou mwen mete sou fou a. Lè li kòmanse bouyi. So map moutre nou kijan ke li komanse soti ok timoun. Ok timoun nou wè kantite dlo mwen mete lan diri an paske mwen metel sou fou a la epi nou wè kantite dlo kounya mwen pral mete kanèl mwen an bouyi ladan epi map mete yon ti sèl ok so map mete yon ti sèl paske depi nap fè bagay dous fòk nou mete sèl ladan ok so mwen mete yon ti sèl ladan. Lè li bouyi, li redwi, lèm pral mete lèt la nou pral wè ke kijan ke li pral sòti. Ok. Ok ti moun, men diri a. Wè jan wè li la li poko bon. Li pa ko bon. Eske nou wè kijan ke li gentan byen kwit, men li poko bon paske diri a fok li byen byen byen kwit. Ok eske nou wèl Li poko bon lè li bon mwen pral mete lèt la ladann nou pral wè ke kijan ke li pral sòti ok se konsa map moutre nou pou nou prepare yon bon diri ou lè paske ou konnen nan dine fòk nou fè tout bagay ladann ok so lè swa nou kapab bezwen yon lòt bagay. So pou nou soupe nou kapave bwè sereyal men map moutre nou kijan pou nou fè yon bon diri wole ok so wè eske nou tou wè ti krat diri m te mete a nou wè tout sal fè sa vle di sim te mete ti bol la plen ragagan m patap kapab sipote chodyè a paske li tap tro piti ok nan yon ti moman anko ti moun nou pral wè lè mwen pral mete. rès bagay yo ladann kijan ke li pral sòti. Ok timoun so kounya la mwen retounen bak. Eske nou wè kijan diri a byen kwit? Eske nou wè diri an? Nou wèl? Nou wè kijan diri an byen byen byen byen kwit? Ok kounya sa mwen pral mete tout sa mwen te gen pou mete la dan yo ok so premye sa map mete premye sa map mete la dan map mete sik mwen an paske lè nap fè la bou premye sa pou nou mete sik la pou nou mete avan Nou gen rezon paske si nou mete lèt la avan paske nou konnen lèt la depi w mete l nan la bouyi a ou pa kapab fè yon bagay li fòl bouyi avan e sa apre sa mwen pral mete bè a ok so mwen pral mete bè ladan l eske nou wè bè m mete a timoun paske fòk nou mete bè ladan l nan la bouyi se la bouyi menm depi w ap fè la bouyi fò w mete bè ladan l Kesnl kounye a sa m pral fè. Bon e mwen menm kap fè kameraman nan. So nap gade labouyi a sou dife a la jan bal vide lèt la. La mwen fin mete lèt la, sa m pral fè kounya la menm. Kounya la mwen pral kite tout sa m mete yo byen rantre ladan l avan ke mwen mete avan avan mwen mete sa se ti bout kanèl m pa peze ti bout kanèl sa paske timoun yo pral bay li mwen tire ti bout kanèl sa. Aprè mwen mete tout sa ke mwen gen pou mwen mete yo. So mwen retirel. Yon ti bout kanèl ki te ladann mwen retirel. Ok so lè li bon m ap moutre nou lè mwen pral mete esans lan epi m ap moutre nou tou kijan diri olè pa m nan sòti. Ok. Ok ti moun so men la bouyi a. Kouna la mwen pral mete esans la paske ou konnen di ou olè li menm se tout sa wap mete la paske ou pap kapab ap pede bwa se non po. Pa fèm pa kite la bouyi a fè pou mete tout paske m te vle moutre nou. Tout sa map mete la dan. Ok so kouna mwen pral mete esans la paske li preske bon. Ok so nou e. Mwen mete Yon sel kiyè esan san timoun a bouyi sa li gou anpil Yon ti fol a bouyi konsa Yon ti ri wole konsa lè swa Pou bwèl depi poto fin bwè di ri wole a Ou konprann wap santi ke ou pa menm jan epi son bagay ki kap ap ede ou tou Ou konprann lap ede ou anpil Wi timoun Gade diri an Epi nou wè, nou wè ti kras diri m te met la, fè m te di nou lè n ap fè diri ou lè sòt nou pa mete anpil. Paske si nou mete anpil, l ap vin fè yon pakèt, yon pakèt, li ka vin twòp. Ou konprann? Li ka vin twòp. Nou wè ti kras diri m te mete a, èske nou wè kantite diri li fè? Èske nou wè timoun? Sa vle di ke la mwen menm lè m di nou yon bagay, sa m di nou an m konnen l.

Kounya la so m pral moutre nou timoun kijan duro lè mwen an sòti ok so paske map pran pou mwen mete nan yon ti bòl ok so map moutre nou kijan duro lè mwen an sòti. Ok so timoun nou wè di wole a so mwen kite sa li menm pou li frèt epi chak moun lan pita pou chak moun pase pou yo pran pa yo. Ok se kon sa mwen te vle moutre nou ki jan ke pou nou fè yon diri ole. Lè swa depi nan aprè midi si nou bezwen diri ole a depi nan aprè midi nou kòmanse prepare bagay pou nou fè diri wole a epi map di nou mèsi anpil paske mwen wè vrèman vre nou kòmanse abòne avèk chanèl la so mwen di nou kontinye fè travay la epi nou konn bagay la deja mwen renmen nou anpil se tout videyo sa so mwen te pote pou nou so nal wè ankò lan yon lòt videyo zanmi mwen yo fanmi mwen yo bye.